Dezyèm moun n ap wè jodi a, nou te pale dènyeman, se Aristòt. Nou di ke Aristòt li menm, li wè edikasyon, wan li di timoun yo fòk y al lekòl, fòk yo edike pou yo kapab vin moun. Li di fòk nou pa kite timoun yo sou movèz enfliyans. On pwofesè ki malelve, ou pa ka voye pitit ou la. Yon lekòl ki pa gen disiplin ou pa ka voye pitit ou la paske movèz enfliyans yo la pral repwodui yo nan sosyete a. Li di edikasyon l de pwosede pa etap se kò, am avèk lespri. Enben jodi, jounen jodi a nou pral pale de Platon. Yo di kiyès ki Platon? Platon li menm li fèt an 428. E 347, sètadi, sa yo se avan nesans Jezi, yo te konn kòmanse de pi gran pou yo vin nan pi piti. Ebyen, kiyès ki Platon an? Platon an, se te yon moun ki te fèt nan yon gran, ki te fèt nan yon gran fanmi. Li se te yon nòb nan peyi Atèn. Li te rich, se yon nèg ki te renmen vwayaje depi l piti, e se te disip Socrate. E ki sa Aristòt, ki sa Platon fonde? Pladon, Platon fonde sa k rele Akademi. Platon f, ekri 34 dyalòg, e sa k te pi enpòtan nan dyalòg ke l te ekri yo, se La République. Se yon, se te yon dokiman oubyen liv li te ekri lè l te, lè l te piti nan jenès li. ki te pa, ki t ap dekri yon sosyete kote moun ta dwe viv byen, e sa k rele sosyete ideyal oubyen sosyete itopik. E dezyèm sa li kreye nan dyalòg ki se te chedèv pou li, se sa k rele Les Lois, se bagay li ekri lè l fin granmoun. Misye te wè sosyete a lè l te jèn, li te ekri République pou l monte yon sosyete, men kòman moun ta dwe viv. Men lè misye vin pran plis eksperyans, li di, Humm, sa m te panse a se pa konsa. Sosyete a fòl gen de lwa. Kòman Platon li menm li te wè edikasyon an? Platon di timoun nan jiska 6 an timoun nan dwe leve lakay li se manman l ki dwe ba l edikasyon sa. Timoun nan dwe gen yon edikasyon matènèl. Jiska sizan, depi lè l fèt la jiska sizan, se manman l ki dwe ba l edikasyon sa, pou l gen yon edikasyon kote ke l respekte moun, yon edikasyon ki pèmèt li trè afektif. Aprè sa, timoun la kite mezon lakay li, kounye a lè l pral lekòl ki fèt nan site a, nan sosyete a, Lè sa a, timoun nan li pral aprann premye bagay timoun nan dwe aprann, dapre Platon, se te jimnastik. Timoun nan dwe aprann sa k egzèsis fizik pou l kapab pèmèt ke kò li kapab, kò l avèk lespri l yo an sante, pase si kò a pa an sante, lespri a pa ka an sante tou. Dezyèm bagay timoun an dwe aprann, lè l fin aprann jimnastik, li dwe aprann sa ki rele mizik, pwezi. Twazyèm bagay timoun nan dwe aprann, li dwe aprann matematik, fò l konn konte, li dwe aprann jewometri lè l wè yon fòm, pou l kapab konnen ki sa l ye, ki sa sa sèvi. E l byen te dwe aprann sa k rele astwonomi. Katriyèm bagay timoun nan dwe aprann, lè l al lekòl, li te dwe aprann sa k rele dyalektik oubyen lojik. konn kòman pou l pale nan sosyete, konn kòman pou l konpòte l, sa l dwe di, ki lè l dwe di l, kòman l dwe di l. E lòt bagay timoun yo dwe aprann, sa k rele etik oubyen fòmasyon moral. Se sa a ki te, lè w aprann etik oubyen fòmasyon moral, li pèmèt ke timoun nan oubyen lòm nan, li kapab gen yon fòmasyon ki rele fòmasyon imanis. Kote ke moun nan kapab respekte moun, respekte bagay ki etabli nan sosyete a. Men, Platon li te di kon sa, pwezi pa twò enteresan. Ou wè? Men, li te plis di pwezi pa twò, pa twò enteresan pou Platon. Men li te plis mete aksan sou sa ki rele matematik. Li di ti moun nan dwe aprann matematik pandan dizan. Avèk syans. Timoun yo dwe konn sa k rele syans, li dwe konn sa k rele devlopman. Timoun yo dwe konn matematik, kòman li kapab manye sa k rele chif yo pou l kapab pwodui chedèv. Li di, paske pwezi, a, fè tablo, bagay sa, li di se imitasyon. Si w gade yon moun k ap byen dekri, k ap byen fè desen, Sa ap pèmèt ke ou kapab byen fè desen tou. Li di sa yo se imitas. Si w ap gade kòman yon moun ap byen ekri ou byen pwezi, bagay jan ou ap swiv yon moun ki byen konn ekri, ou konn ekri, ou konn li, ou konn li, ou konn ekri, enben ou wè moun k ap ekri pwezi, sa kapab pouse ou kapab fè menm bagay la pou sa. Paske sa yo se imitasyon. Men l di matematik la, sa ou dwe konnen l paske se syans. Li mande refleksyon, li mande lojik. E li di, nou dwe aprann sa k rele vèti sokratik yo. Li di, vèti sokratik yo pèmèt ke nou kapab resanble avèk Dye. Li di, Platon di, nan sosyete a, gen 3 klas moun. Premye klas moun ki nan sosyete a, se peyizan e atizan. Li di, peyizan, moun ki soti nan mòn yo, peyizan yo, avèk e moun kap fè sak rele desen, tablo bagay sa yo, li di moun sa yo pa bezwen gwo edikasyon, voye yo al aprann la filozofi, la dyalektik, la metafizik, li sa pap twò sèvi yo anyen, yo menm se edikasyon pwofesyonèl pou nou ba yo. Li di dezyèm moun nou bezwen nan sosyete a, nou bezwen de gèrye. Guerrier a, ki se edikasyon nou dwe ba li? Nou dwe ba li edikasyon fizik pou nou devlope manm li, devlope taktik li pou ke li kapab defann peyi a. Twazyèm kategori moun n ap bezwen nan sosyete a, se sa l rele majistra yo avèk edikatè yo. Li di moun sa yo, yo dwe resevwa yon bon edikasyon konplèt, yon fòmasyon konplèt. Fòmasyon konplèt la, li dwe baze sou sa ki rele literè. Se a di, timoun moun nan dwe gen yon bon yon fòmasyon ki baze sou sa ki literati, pou l konn ekri, pou l konn panse, pou l konn reflechi. Fò l gen dezyèman yon fòmasyon l dwe baze sou sa ki rele filozofi. Fò moun nan kapab mete an kesyon tout sa ke li aprann pou l pèmèt yo kapab evolye. E twazyèm bagay moun nan dwe genyen, li dwe genyen yon edikasyon syantifik. Paske moun nou dwe baze sou sa ki rele syans pou n kapab amelyore kondisyon moun k ap viv nan sosyete a. Se sa l pale de lekòl. Li di se 3 klas moun ki gen nan sosyete a e 3 klas moun sa yo nou pa ka ba yo menm edikasyon. Peyizan avèk atizan se edikasyon pwofesyonèl pou n ba yo. Nou pa bezwen ap tchwe tèt yo ba yo sa k rele e ba yo rasin kare, ba yo sa k rele pita e e teworèm de Pitagò. Non, se yon edikasyon pwofesyonèl. Gèrye yo, ba n ap ba yo sa yo konn li, ekri, kalkile men nou dwe ba yo edikasyon fizik, taktik, militè pou yo defann. E li di nan pale majistra yo, sètadi moun k ap pran gran desizyon ki nan administrasyon yo, yo menm fòk yo gen yon edikasyon ki konplèt, yon edikasyon ki konplèt, ki baze sou sa k rele literati, sou filozofi, sou sa k baze sou syans. Men ki kondisyon konesans dapre Platon? Li di fòk ke entèlektyèl la li kapab detache l de sans sa l wè avèk zye l, sa l ka touche avèk kò l, sa l ka manyen, pou l ale sa k pi lwen, sa ki gen rapò a sa k rele entèlektyèl, sa ki kapab pèmèt li reflechi, ki kapab pote l vè yon refleksyon rasyonèl. Sa vle di, nou pa ka aji tankou peyizan, nou gen yon, pou nou aji avèk sou sans nou, nou dwe aji, entèlektyèl la dwe aji avèk sa ki rele konesans entèlektyèl, fò l aji de manyè rasyonèl. Fò sa l ap fè yo, fò l gade ki enpak ke y ap genyen nan sosyete a. Sètadi, Platon li menm nou wè ke li bay konesans entèlektyèl la, li bay lasyans anpil enpòtans. Li pa twò baze sou pwezi, paske pwezi a li menm, li di se yon imitasyon tout moun kapab fè l, il sifi ke ou obsève byen. Men syans lan, matematik e syans, sa mande anpil refleksyon, li mande anpil lojik. Se sa k fè ke nou wè Platon li menm, li di ke nan sosyete a, se vre, Platon li te vle gen yon sosyete kote ke li kategorize moun yo, peyizan an yon bò li gen yon fòmasyon pa l, e men gèrye a dwe gen fòmasyon pa l, men moun ki ap okipe grann fonksyon nan sosyete a, yo dwe gen yon lòt tip de fòmasyon paske chak moun yo pa bezwen menm konesans pou ke yo evolye paske yo pa ap evolye nan menm domèn. E li di fòk nou kite sa ki rele sans lan pou nou kapab ale vè sa ki rele konesans entèlektyèl, rasyonèl. E Platon ta pral pale de sa ki rele demokrasi. Men, nou pral fè yon ti konparezon ant demokrasi ki te lakay Aristòt e demokrasi ki te lakay Platon nan pwochen videyo a. Nou espere ke nou konprann e ki sa Ari Platon li menm, li t ap pwone nan edikasyon n nan, paske li wè edikasyon an, timoun nan dwe fèt lakay li, premye edikasyon l dwe resevwa a, se edikasyon k lakay li, apre sa, apre sizan, l al lekòl nan sosyete a. Afè kout pye timoun nan de de, depi twazan l kanta al lekòl la, n al voye timoun nan pami lòt timoun ki petèt paran yo gen de movèz enfliyans, enben nou tou pèdi timoun sa a. Li di fòk nou pèmèt ke timoun nan depi. Li li fèt jiska 6 an, li evolye lakay li, li pran edikasyon avèk manman n sitou, manman n dwe jwe yon gwo wòl nan edikasyon timoun sa a. Apre sa, li pral jwenn mèt yo ki pral al ba l rès edikasyon. Sa se te edikasyon pou Platon.